Ke fi a se te bo bout li etc. Mentnan lapolis arete 3 lòt moun ke yo estime ki se konplis nan lanmò Eveline Sincère. Pwobableman se m ta ka di Kiki ki bay ki bay moun sa yo. M di byen pwobableman paske lè Kiki fin pase ozav Kounye a, l oblije bay moun ki te avè l, l oblije bay konplis yo, konplis yo. E nan sans sa, n ap felisite dcpj. Pa bliye ke mwen menm, se yon antite anndan lapolis la ke m toujou voye gwo, gwo, gwo kout chapo pou li. Paske m konn sa sa vle di lè ke ou gen yon seri de moun ki plase pou mennen ankèt e ke ou deside ou di tèt ou, monchè, se jistis ke m ap bay, m ap fè yon travay pwofesyonèl, M pa responsab non moun ki monte nan ankèt ke m ap fè a. Sa vle di ke m pral fè tri. Lesansyèl sè ke gon vèbatim m ap prezante, monchè, an fonksyon de kèlkeswa sa ki di a, enben m ap retranskri l kareman. E lè yo mennen m sou pis yon moun ki ta kapab sispèk, enben m p ap bezwen konnen papa l te rele kijan, manman l te rele kijan, enben m pral travay pou sa. Bravo encore une fois à l'équipe de la direction centrale de la police judiciaire. Alors dcpj yo mennen ankèt la epi yo arete Nazon 3 lòt sispèk nan kad kidnapping sa ki te swivi de asasina Eveline Sincère. Yo arete Eval Domerçant ki gen 27 ans, yo arete Michel Diery Domerçant ki gen 22 ans, 2 frè.

E misye konfime ke li te bay Eveline bwè yon pwazon. Il se trouve ke misye te atann li ke otomatikman Eveline fin bwè pwazon an, li t ap bat, li t ap rann souf li. Lè misye rann li kont ke Eveline poko vle mouri malgre li ba l pwazon an, enben li deside, li di, E, no, l ap met fen a vi l, li deside l ap tiye Eveline. Sa vle di ke misye di se li fin fè rès tiye a. Ok. Sa di pran yon zorye, toufe l. Gade, yon moun k ap mouri pa egzanp a pati de yon pwazon, se si ke a yon sèten moman moun nan pral sifoke, moun nan prèske p ap ka respire etsetera dakò epi pop kè l rete l mouri. Imajine nou yon moun ki vivan epi w ap bouche, w ap bouche nen l, w ap bouche bouch li pou l pa ka respire. jis devine ki soufrans atwòs sa reprezante. Eseye jis plonje anba yon pisin bouwè oubyen anba lanmè, oubyen nan yon rivyè. Jis eseye kenbe souf ou pou wè pou yon minit edmi, de minit. Bon, mwen menm mwen fè efò a paske m fè yon egzèsis konsa, eksetera, m ka fè yon twa minit anba dlo a. Men sa se mwen k chwazi fèl pou feeling pam Men jus gade yon moun ke yo bouche nenl yo bouche bouch li pou anpechel respire jus gade kijan moun sa jigote jus gade kijan moun sa sekwe paske son mal ke wap fèl Men tan kisa k rive kisa k rive mesye yo map esplike nou Imajine nou ke Obed e Kiki. Misye deside li di li pral gade kijan li pral fon kòb avèk Evelyne Sincère. Lè misye rann li kont ke dènye tan sa yo le kidnapping est très en vogue e ke majorite moun ke yo kidnape yo, yo jwenn lajan. pou yo bay kòm ranson pou yo kapab libere. Enben, misye di li panse ke sa a se se yon bèl move pou l ta antre ladan l tou, pou l wè kijan l ta kapab fè yon kòb tou. Paske se sa yo eksplike nan dcpj, pou yo fè yon kòb tou. Men, fanmi Eveline Sincère, se de moun yo ki pa gen mwayen ditou. Ekout, ou panse de moun ta p gen mwayen nan men yo? Pitit yo se nan yon lise Matisan li t ap ye. Nou panse se, dabò nou panse nan zòn sa li t ap abite. Answit pou mete l nan yon lise Matisan, donk sa vle di ke li fè pati de grand majorite popilasyon ki pa gen mwayen ditou a. Mentan, ou ka pe pa poze tèt ou kesyon pou w di, wi men si misye nan relasyon a fi a, sou ki baz misye deside ke l ap kidnape fi a e l ap jwenn lajan? Rezonman an trè senp. Se ke gon ansanm de moun ke yo kidnape, se pa fanmi an reyalite non ki voye kòb la. 1, Gen de moun ki nan dyaspora ki bay yon ti tchotcho, ki kontribiye a ede pou yo libere moun nan, nan jwenn ranson. Gen de moun ki mete yon 50 dola, mete yon 20 dola, mete yon 100 dola, etsetera. Yo chanje l la a oubyen yo bay li tou an ameriken. Gon kantite ka konsa ki rive. Donk misye deside l di lap lap pran chans li nan sans sa. Men dezyèm opsyon an, gen de moun yo kidnape la, m wè yo fè kèt pou yo, yo fè kòlèt, yo fè maraton. Yo mande moun pou bay sipò, yo bay nimewo moncash, yo bay nimewo kont pou ke moun fon jès pou pèmèt ke yo ka sove lavi moun sa a ke yo kidnape a. Ekip sa se nan lojik sa l te antre paske yo konnen ke de tout fason fanmi Evelyne Sincère pap jwenn lajan sa pou yo bay. Dabò yo te mande 100 mil dola ayisyen, 500 mil goud. Ok, bagay la vin desann an yon afè de 100 mil 100 mil goud, sa vle di 20 mil dola ayisyen. Moun yo batay pou yo jwenn yon 15 mil goud, de bagay konsa. Men kounye a kisa k vin poze pwoblèm pou mesye ravisè sa yo? Ou fin kenbe otaj la, pa vre? Ou gen moun nan lanmè w. Mentnan, ou mande lajan an. Ou rann ou kont ke lajan an pa ka bay. Bagay la gentan fè skandal nan lari. Laprès an parle. Tout kote ap pale genyen Evelyne Sincère yon demwazèl ki nan yon lise Matisan ke yap chèche ki pa rantre etc. Yo gen enfòmasyon se kidnape yo kidnapel. Vwala ke se lan menw otaj la ye. Wap fonksyone a vizaj dekouvè. Evelyne ap gadew. Se vre ke a yon sèten moman yo mare zye Evelyne. M te wè foto yo pa vre? Men, ann di ke nèg yo rann yo kont ke lapolis okouran de kou a, pske tout moun ap pale de li. Pwobableman yo pa genyen mwayen lojistik sifizan pou ke yo jere Evelyn. E si yo pale, pwobableman Evelyn tande vwa yo epi li kapab idantifye kiyès. Yo di sèl opsyon ki genyen, monchè, Se elimine pou n elimine l. Paske si n kite l vivan, li riske denonse nou. Men se te byen konte, mal kalkile. Piske menm si l te vivan oubyen l mouri jan nou deside nou tiye l la, apa yo kenbe nou kanmenm. Oke? Apa yo kenbe nou kanmenm. Mentnan, yo deside y ap met fen avi l. Mentnan, detay ke m pa genyen, kès ki deside di se tiye pou n tiye l? Eske se kiki mennaj li a? Eske se e 2 lòt 2 lòt mesye yo les frères Domerçant? Paske pou yon manman fè 2 pitit youn gen 27 ans youn gen 20 22 ans pou ke tou lè 2 se vòlè pou ke tou lè 2 se bandi yo di w fè pitit men w pa fè santiman l men m panse se triste pou kòmsi paske sa konn rive ke gon gon gon ka ki prezante. gen yon moun nan fanmi an ki deside ap fè yon move zak, yon move aksyon. Nan tout fanmi gen sa. Tout fanmi gen tchanpan sa yo. Tout fanmi gen fripouy sa yo. Men, tou lè de se bandi. Tou lè de se vòlè. Men se grav. Sa vle di ke lè w kwaze avèk, e se sa m toujou di medam yo, m di medam yo, lè nou kwaze avèk de vakabon lan lari a, Nou paka jis rete kareman epi nou jis pote boure, nou ouvè kò nou etc. E aprè sa ou pral tande, ah monchè se ton zanmi ki te fèm fè konesans. Mwen m panse medam, la m ka di nou fò nou pi prudan. Sensèman, m ka di nou fò nou pi prudan. Yo pral di m kò nou pou nou, nou fè sa nou vle avè l. Men mwen menm mwen an dwa de di nou fon ralanti nan konpòteman nou. e m pap menm okipe epav ki k panse yo ka atake nou lè nou di w amelyore konpòtman w. Ou konn poukisa m pap okipe epav sa yo? Paske mwen konnen lè nou fin pran lan kaka san savon nou yo, se mwen konnen konbyen fwa n ap anmède m lan telefòn. Se mwen konnen konbyen fwa n ap pede ekri m pou solisite m parapò jisteman ofèt ke nou pran lan kouri. Se pa epav kap anmède m yo ki ki konn voye yon senmil goud pou nou sou moncash. E pa yo menm ki konn fè yon jan pou ede n peye lekòl. E pa yo. Donk mwen menm mwen an dwa di nou pran men nou. Mwen an dwa di nou ralanti sou konpòtman nou. Paske chak jou se pa dizèn nap solisite m. Donk. Men fòm atire atansyon nou sou le fèt ke lè nou deside pote kò nou ale fò nou reflechi paske lè ou antre nan ak sa fò nou tou lè 2 reflechi a rezilta yo ok paske sa se nou tou lè 2 k pou vle l. Ou pa ka vini ou gen bagay ou nan tèt ou, ou di a monchè m pral antrave bagay konsa, epi w ap frape. Epi rezilta a, w avèk yon kwi nan men w lè w fini, w ap pete frape tout pòt. Alòske, yo te di w si w te reflechi yon ti kras plis avan, ou t ap kenbe kò w, ou pa t ap tonbe nan sa a. Mwen menm, mwen estime m mwen gen dwa. atire atansyon sou li paske nou solisite m anpil pou tip de bagay sa yo e chak lè m mande nou men kote moun ki te a kote l di pa janm la paske nou ap pede pran yo nan move kondisyon pa gen pwoblèm non si w te ka asime l men w pa ka asime l w ap vin anmerde sosyete a e se lè nou fin fè yo kounya a nou pa gen anyen n ka ofri yo nou lage yo lan lari a yo vin ti vòlè demen maten lan lari a. Donk se nòmal pou ke yo atire atansyon nou, pou nou konfòme nou, ok, m konprann ke nou pran plezi nan plezi de la chair la, men reflechi a konsekans yo, reflechi a rezilta yo. Paske m sur et certain ke manman ti mesye Domerçant yo, m pa kwè li te deside ke. e bandi pou yo te ye, se vòlè pou yo te ye, se kidnapè pou yo te ye, se zenglendo pou yo te ye. M si ke manman yo ta swete ke yo itil tèt yo yon bagay anndan sosyete a. Men se liy sa a ke yo pran. Se chwa sa a ke yo fè. Se pou yo peye pou li. Se pou yo peye pou li. Paske paran Evlin Sensè. Si yo fèl rive fin fè klas li. E pa ti espwa non yo mete sou li. E pa ti espwa non yo mete sou Evlin. Men m tap tande sè a, lè m tande sè a kap pale dlo te sot nan je m tou. M te kriye tou lè m te tande sè a kap pale. Sa te fè mal. Paske. Non sèlman moun yo pa gen lajan pou yo manje, kounye a yo oblije jwenn lajan pou yo bay kidnapè. E kiyès moun ki enplike nan kidnaping nan? On moun ki gen rapò avèk kay la, ki gen rapò avèk demwazèl la. Sa kite malonèt dèyè. Sa kite malonèt dèyè. E sa, se yon kesyon ledikasyon pou ke ou di timoun yo, atansyon! konn ki moun wap frekante loto jou yo te kouri dèyè e premye minis Joseph Jout sou bagay sa a misye genlè te lage yon fraz konsa se petèt te nan kontèks ke PM nan te di sa men mwen menm mwen andwa atire atansyon sou le fèt ke pandan N ap eseye poze pwoblèm sa a. An n tou fè yon ti ouvri kad la nèt tou. Paske m konprann reyalite mizè, prekarite ekonomik ki gen ann Ayiti a. Kote jèn timoun yo petèt prèske di w yo pa gen lòt chwa ke fè sa w wè y ap fè a. Men. Kijan Kiki ap santi l avèk konsyans li lè l konnen ke se yon moun ke l te gen rapò avèk li epi li deside kontribye a asasine l? Ou menm ki gen pitit, li gen dwa difisil pou w menm rive reflechi sou sa a. Li gen dwa trè difisil pou w reflechi sou li paske. Ou pa konprann li paske youn nan bagay ke m note nan nan deklarasyon sè Evelyne nan dabò l konnen ke genlè manmzèl s on moun ki asmatik yon bagay konsa li tèlman sansib pou pou sè a l ensiste pou l mande èske omwen li manje yon bagay e paske lestomal pa bon etc sa vle di ke s on moun ki te close avèk sè a. Li te prèske sipliye moun yo, Tanpri, ba l yon chans. Tanpri, ba l yon chans, etsetera. Oke? Paske, mwen menm, gen de moun, e sa m pral di a la a, li angaje m, hein, li angaje m. Gen anpil moun ki di w ke ou p ap janm konnen. Si ou pa pral nan prizon, ou pap janm konnen si ou pap kriminèl nan vi ou. Se, se, se, se twa opsyon. Premye opsyon an se lage kò ou sou kont Granmèt la e pou jistis oubyen sou sa ou kwè ki kapab ba ou jistis, de fòs envizib, oubyen. Ou di bon m swete ke la jistis peyi m fè yon bagay ou byen ou bay tèt ou jistis se konsa yo fè l isit paske lè yon moun ede yon jèn prepare tèt li mwen menm se pa san rezon fè ke m ede anpil jèn nan afè lekòl. Se paske m konnen ke sa m ye jodi a se lekòl ki ban mwen l, se lekòl ki fè m sa m ye a. Donk, grenn chans m ka ba yon moun lè w solisite m, se ede w nan lekòl. Se ede w nan lekòl wi. Ou wè ka de fanmi pa egzanp ki soti trè ba, moun sa yo soti nan lonmpenn pwoletarya, pa vre? Men, pa gen anyen ki di ke. Ou paka konte sou dwèt konbyen moun nan fanmi Evelyne Sincère ki rive nan filo non. Alò moun yo fin fè tout batay sa a, yo jwenn yon ti klas nan lise. Demwazèl la rive fin fè klas li. Alò lè pou l ta chèche yon bagay pou l fè pou pèmèt ke li ede paran l, epi se jis paske l te rankontre ak yon ti vakabon epi ki mete fen a vi l. Paske l te rankontre a yon ti vakabon, donk ti vakabon an fè mete fen a vi l. M konprann lè moun yo di, A wi, fò paran yo sesi, men atansyon, m pa m pa p dedwane paran yo. Men nan sa n ap viv ann Ayiti a la a, paran gen dwa depase par les événements. Paran gen dwa depase par les événements. Lè yon paran rive nan yon sitiyasyon kote ke l pa menm an mezi pou ke l achte yon sachè pen bay pitit li, Li preske pa gen otorite sou li. Sa Guy t pa kanpe. Se timoun nan kap chèche lavi nan lari a. Se li kap chèche lavi deyò a pou l gade kijan li ka ede yon ti frè, li ka ede yon ti sè. Se yon bagay konsa ke li ye. Men lè yon kriminèl. ke w rankontre ki ta sipoze la pou pwoteje w epi se li menm ki elimine w, fò w reflechi anpil. E la kite m tou atire atansyon nou menm ki nan kay k ap viv avèk frè nou, k ap viv avèk sè nou, k ap viv ak kouzen, k ap viv ak kouzin, lè n tande nou gen yon moun y ap prezante nou ki ap antre nan kay la, son nouvèl konesans vrèman en pa fèmen zye nou sou konesans lan kizine sèw kizine frèw kizine kouzenw kizine kouzin ou kès moun sa ye kès ki fanmil nan ki aktivite l ye sal fè deja kiyès ki konnenl nan ki sektè lap evolye Ki vis li genyen? Se vre ke lè moun yo renmen, ou ka jwenn petèt yon moun ki manke w dega lè w di l, Ou konn entèl byen? L ap di, A, m pa mande moun veye dèyè m non, mwen menm pou mwen. M chwazi moun mwen vle. Se lanmou wi. Pasyon ou vin avèg, ou konprann? Ou pa tande rezon. Men ou gen pou devwa wi lè w anndan kay la. Ou pa bezwen pi gran. Moun nan vini ou ka di entèl banm mande w e.